Mèsi a mwen ki toujou pataje, ki toujou like, ki toujou kòmante. Mwen renmen w anpil, nou konn sa deja. Videyo jodi a guys, jodi videyo jodi a se 5 bagay mwen renmen kay chèf la, chèf la bay 5 bagay li renmen lakay mwen. Kounye a se chèf ou ye?
Ok, it's ok. Sorry.
Salut So- Mojo Dou. Hey guys, so you already know kès ki la se se se Team Mika alias chèf ou a, moun ou renmen anpil la. So, nou deja konnen kès ki la. M pa timoun guys, but nou nan, nou konnen. Se jis like, you know, se konpòteman m, se konsa m ye.

M konnen nou renmen video yo long pagen nou toujou di video yo twò kout gen moun ki di yo video yo long. Ok guys so m wè yo nap travay pou pou channel lan poun ka poun genyen so se pa unlike pa met genyen an se ou vle genyen se ou vle genyen lèman just sa pou sa pou mete nan tèt ou ok Mwen vle entèl al gade video a tou. Mwen vle entèl sa al wè kòman yo fè yon manje. Mwen vle pataje sa pou moun yo ka wè kòman yo fè manje. An ou menm kap di konsa, ou menm kap di gen anpil bagay ou learn, ou gen anpil bagay ou vin konnen nan video ou aprann, nan video wap gade a. So, mete yon lòt moun aprann li tou. So, pa kenbe l pou kont ou.

M pa konn bwè nan nou te wè nan video a m renmen anpil mwen te di Mika gentan pa ou gentan wè Mika pa konn ki kabòt m paka bwè anyen guys ki gen yon alcool this is just for some people. Youn nan 5 bagay m renmen lakay ou Youn nan pi bon 5 bagay pi bon 5 bagay m renmen lakay ou se lè m lan lari ou toujou ap rele m ou ap tcheke sou mwen pou konn si m ok sa se youn nan

Premye nan senk bagay mwen renmen lakay you, ou pa renmen kenbe fache. Non, ou pa renmen kenbe fache. I don't know! Kòm si yon moun fè yon bagay di di di di, ou ka rive ou kenbe fache. But nan sans mwen di a, guys, li pap janm. Kòmsi even nou te fache lap difisil pou nou kòmsi pa dòmi an fache nou janm dòmi fache Yep
sometimes N non sa poko rive Nou ka pa alèz but nou still an defon Yeah I mean nou pa kòmsi nan sans mwen di an Nou toujou nan telefòn an oh ou al nan lanch paske m travay nan Unipress ou te al nan lanch ou te manje yon bagay oh Gatchouka manje bagay mwen please Komsi nou jus pale but jan nou konn pale alez li pa pale nou pa pale konsa but nou pa janm fache pou pou tou pou on nwit menm pa vre? E gaz ou gaz Yeah ou gaz I love that I love that sometime I feel like m vle kenbe but li li pa pase pa ka kenbe non but li toujou di kwa diskisyon tankou si nap kite nou jis kite komsi diskisyon komsi pou nap rete fache bagay li pa Nan sa m pa m pa li pa renmen gaz si si nap ki si. Nap fè diskisyon, diskisyon, diskisyon, sa son pa, sa pa yon bagay kap rive lwen. Yeah, li toujou. Lè w rete nan diskisyon, diskisyon, diskisyon, nan. Yeah, mwen renmen sa.
Epi like, anpil moun gen lè yo gen diskisyon a mennaj yo, yo antre fanmi ladan l, yo antre lòt moun ladan l, yo antre papa, manman, nan. Bagay la pa fèt konsa. Ou gen diskisyon a mennaj ou, ou rezoud li antre 2. Moun deyò pa bezwen konnen l.

Paske gen moun, yo gen fanmi yo, yo gen manman yo, yo gen papa yo, yo viv avè yo tankou chyen manje chyen. Si man yon moun ou pa respekte fanmi w, ou pa respekte manman w, ou pa respekte papa w, m pap ka avè w. Si w pa respekte manman w ki fò la, ou pa respekte papa w ki fò la, e pa m nan menm. Humm.
Depi bèl. Exactly.
Yeah. Yeah.
Sa premye sa pou moun nan fè lè'w nan yon relasyon se renmen fanmi'w. Fanmi paw se renmen fanmi'w. Si w pa renmen fanmi'w, fanmi paw pap renmen'l. Ou pap renmen fanmi'w. Si w pa, si w pa viv mal a manman'w e manman'm menm wap viv mal a manman'm. Si wap viv mal a papa'w wap viv mal a papa'm. Pèp gon respè vre. No. Ok, yeah. Uhmm. Ok, dezyèm bagay mwen renmen lakay ou. Guys, li vrèman, vrèman, kòman mwen ta di mo sa? Ou vrèman.

M renmen like lè map tcheke sou de tanzantan. Mwen depi depi ou tande map tande mizik ou byen map gad film. Yeah.
Ou wè ti bouton rouj la guys. Ooh. Male. Male. Paske fò map pale. Si wap tande Li renmen. e ou son moun gonfle. Sorry guys se pa bagay m te di non. Pase gade m ap fè yon pase kont moun. M bliye sou souling nan. E lèm tande wonfle a. Non serye wi. E lèm tande wonfle a. Kounye a m chonje w te di oh oh lap domi klou m al kouche gaz. Yeah. Non m renmen li vreman atache gade epil vreman

Yo komsi like pa wèl li jis li renmen fè aksyon tout gen moun ki ap pale pa fè aksyon li menm lap pale lap fè aksyon li gen li vrèman chaman lap baw tout bagay li gen si bgay fè yon ti fache li di li pale li esplike w tout bagay epi ou wè ou gentan vin relax relax ok ale non m pale anpil hein.

Sa fè depi semèn pase ou kòmanse bon. Yagan m konsa depi m wè yon bagay m like ah ou ka k beze sa wi ou ka beze sa like ok.
Anvan n lage like 2 dènye kesyon yo so guys like jan m wè n t ap di nou an kesyon yo toujou I mean
jwèt la toujou la. ok poun poun poun ka pranl byen li pa yon jwèt nan li son jwèt li pa yon jwèt li son jwèt nan sans like nou youn ap goumen goumen a lòt pou genyen se ak like li pou mwen menm li son fann lè map wè lè map wè lè map gade kòmantè yo sam renmen li se kòmantè m pa renmen gade view m pa renmen gade anyen se kòmantè yo m di men Wildah sa ap mache wi kòmante pou li guys paske m renmen lè nou kòmante anpil. Wilda Wilda fèm afèl afè afè ap bay anpil moun Wilda ap di ok moun Wilda Wilda Otha something like that yeah gen anpil moun men m pa chonje non yo but Wilda ap mache se sou telefòn mwen m ta ale pou m ta wè ki ki moun kap ki ki kap kap vini yo men gen anpil moun m felisite nou m di mèsi anpil paske nap sipòte. Eb ee sak fè guys nap make sure pou nou fè video pou nou toujou make fun tout video manje nou mande yo yap vini guys you know nou tou 2 travay men nap make sure nou mete fè tan pou nou tou pou nou poste chak 2 chak 2 fwa nan semèn pou nou guys se yon gwo sakrifis m sot travay dèfwa pou m edit video mèsi anpil pou sipò nou e m wè nou vrèman fè chanèl la ap mache lè m di mache a li vrèman ap mache mèsi pou sa ok go ahead ok guys like like janm tap di nou an. Mwen di nou mesi anpil pou sa like paske m wè nap nap fè nap fè nap fè chanel la mache e nap ede ti mika chanel la pou chanel la ka moute anwo nan nan poul ka moute pi wo so guys ann ann ede ti mika avanse si n renmen l m konnen nou di n renmen l anpil so ann ede l ann ede l moute pi wo jan map fè a map ede l map sipòte l nan bagay map fè nou Map fè n plezi an menm tan map fè n gen de bagay nou bezwen aprann, e pa bezwen aprann non, nenpòt bagay nou bezwen fè a just dil nan yon kòmantè, si n bezwen konn yon bagay dil just dil ok, epi yon lòt bagay ankò moun ki te di l bezwen m fè lanbi pou li a sa se manje pam, sa se bagay m fè nan bat je l kan nan kwit.

Li pa janm fa infatigable. Li fatige wi but yeah ou fatige but ou toujou moutrem depi sim mande yon bagay lap toujou moutrem li lap fèl pou mwen even li fatige li menm di m fatige aprè m di oh ok non m pa m pap fèl wi m pap fèl like guys li konn sòti travay m kouche like li fè manje al pa nwi

Ok madame. Ya guys li vrèman like ankwaj nan yon pakèt bagay li vrèman. Aki pakèt bagay so fò di aki pakèt bagay. M pa vle bay tout detail m pa vle bay tout detay ya guys tout limyè nou wè la yo like li menm li pa janm fatige li fè manje li clean pou mwen m renmen sa lakay li li vrèman sipòte m nan yon pakèt bagay guys. Yeah but like m son ou wè guys nou ka wè m son moun ki clean tou so m renmen epi sitou ravèt son bagay m pa renmen anpil m pa like depi w pa clean kay ou ap gen ravèt kay ou ap gen like kay ou pap santi bon like gen anpil kay moun wal wè kay la frèt ou tande frèt depi w wè kay moun nan frèt konnen kay sa chaje ravèt non serye map ede w. Fòw edem si map ede w pa edem plas mwen pa la yeah plas mwen pa la so guys toujou toujou kominike avèk mennaj ou toujou edel nan tout sa lap fè toujou la pou li malgre gen de fwa nou konnen gen de fwa li toujou ap fè n fache but nou konnen se w. Nou sipoze have each other, nou sipoze like gen, kòman, gen, nou sipoze youn la toujou la pou lòt, pou n ap ede lòt. M pa ka fè manje, si m ap fè manje a la, la ou la w ap lave veso a, si w ap fè manje a la m ka lave veso a, si w ap fè manje a la m ka fè ji a, si m ap fè manje a la ou ka fè ji a. So, ann kenbe l konsa. pou relasyon nou ka mache. Se sèl konsèy sa m gen pou nou, si n bezwen avèk mennaj nou just rekonnen. Yo tune. Ou pran pou kesyon m nan, ou al avè l. Non, m tap pale de li. Yeah. Yeah, m tap pale de li. Gad, sa m renmen lakay li se like gen de pafwa, like plizyè fwa. Like sa fè m, sa fè m kontan like lè m vin.

Bay kè moun ki pa fèt an fè. Kè m pa fèt an fè. Lè pou lè pou l fèt an fè. Kè m pa fèt an fè. M pa konnen. Ke gon foto la m wè se piton m k pa fèt an fè. Non, lè pou l fèt an fè l ap fèt an fè. Ok, sa vle di. I'm telling you. Pa gen moun ki gen bon kè toutan, toutan, toutan. Gen de bagay moun nan ka fè ou jis chanje toutan an. Ok. But m renmen moun ou ye a, m renmen kè w. Ou jis Gon kote tou, m feel like si w pa jwenn yon moun ki pou tie you up, you gonna like. ale. Nan sans.
Sorry chak fwa m say mwen an pran sa. Non nan sans sa even nan spinning even nan kou ou toujou open m pa gen pwoblèm si moun sa mande m rad si moun sa mande m sesi si moun sa mande m sesa like nan sans sa m renmen nou sa yon bon kalite paske wap toujou jwenn moun ede w Bondye ap toujou voye yon moun ede w lè w konsa men an menm tan tou gen moun ki pran avantaj de sa ki jis use ou ou konprann sa m di la yeah gen moun nan ki jis wè jan kè w ye ou pa renmn di non li jis pran sa kòm avantaj oh depi m rele tèl la like.

Cheese to the boss. Yap pale franse yo tande se pou kap travay. Ok, senkyèm nan guys se konsa li se yon moun ki vrèman se kòmsi se yon moun ou mande l yon bagay lap bay lap bay depi l gen
Fini? Ok, si gen kesyon pou ou, son kesyon ki, yon ti ki, yon ti bagay ki pa sweet. L ap sweet, l ap gen sik ladan l, l ap gen sèl ladan l. Ok. Yon bagay m toujou renmen lakay yon bòt, m pa janm kite w fè l. Se lè m pral travay, m di, Bebe, m pral travay avè w. M ap ret nan machin nan. Yeah, sometimes.
Sometimes I'm, I'm a sweet No! person. No, I don't want that. I I love when you say that, but I don't want that. What you For you want? to stay at the, pou w, pou w rete nan pakin nan, nan pakin nan la pou 8 èdtan, no. That's a sweet thing if I do that. No, I'm not gonna let you.

Depiw demen tout bagay connect lon kay li fè tout guys so ou menm ki la nan Orlando like nan like nan Florida ki bezwen like bon m pap mete m pap mete lòt kote nan Florida so nan Orlando nan pati Orlando a la ki bezwen èd a yon bagay nenpòt bagay ki bezwen ranje m fè tout e pa sèlman chèf m ye m fè tout m fè tou lè bagay jan ayisyen kwè tou lè bagay.

Sa pa sèl kouto a m konnen, m konn tout lòt bagay, m konn tout lè bagay. Ou menm kap fè fèt tou gaz ou bezwen yon bon chèf fè babekyou pou ou kontakte nou. Ou bezwen yon didye tout nèt gaz. Lè m di nou tou lè bagay se tou lè bagay. Yon pla konplè. Ok gaz m espere ke nou pral enjoy video sa pa bliye pou like gaz. Lè w like video a sa vle di ke w renmen. travay la. Zanmi nou fè
Depi nap gade se like li Depi nap fè kòmantè nou di renmen l fè kòmantè like fè tout bagay Depi nou abòne Depi nou renmen bagay la like fè kòmantè Epi pataje M ta renmen wè menm valè view m genyen menm valè view video a genyen li ta gen menm valè like la tou si n renmen l
Si nou pa like video a, sa pwouvem ke, menm ke n fè kòmantè a nou di 10 sou 10, nou di 100 sou 100, nou pwouve ke like nou pa renmen l fò n like li. Bouton sa k fèt konsa se like. Menm tou si n pa renmen l, nou wè? Pa renmen, renmen. So nou mèt fèl. Nou te mèt pa renmen. Yon moun ki pa renmen janl fèt la, ou ka dil ou pa renmenl. Ou renmenl, di ou renmenl. Ou gadel, ou renmenl, like li. Si w vle fè kòmantè, fè kòmantè. But make sure ou like li. M ta renmen wè menm valè kòmantè l genyen an, menm valè view l genyen an, li ta gen menm valè like la. Guys, ann voye Team Mika moute, Ann moutel pi wo, pi wo de tanzantan. So, jwèt la toujou la, epi m gen 2 moun, gen 2 moun fèt yo nan nan mwa sa la, so pa enkyete nou. Malgre l pa li ka pa gwo, la la li pa li pa li pa gwo gwo gwo, men l ap satisfè n kanmenm, l ap fè kè n kontan, l ap fè kè l ap fè kè nou wè like. Nou gen yon moun ki si n gon pwoblèm ki ka la pou nou. Chak jou m di mwen ta pral gade video sa jiska la fin nou renmen w anpil ou konn sa deja wè
pa bliye pou abone si poko fè sa pa bliye pou like video a pa bliye pou lage yon kòmantè so na wè yon lòt fwa nan yon pwochen video nan pwochen vlog nan pwochen manje nan pwochen prank prank yo pap kanpe guys menm si gen moun ki pa renmen prank ok stop. Men si gen moun ki pa reponn yo gad nap pot jiskobou so na wè yon lòt fwa nan pwochen video bye.